Bonjou, bonswa tout moun kap gade Tele Atlantik nan lè sa a, se avèk anpil plezi nou pote ba ou bilten denfòmasyon sa a pou kapab pèmèt ou konnen tout sa ki te domine aktyalite a pandan jounen an. Men kèk enfòmasyon nou pral genyen pou n devlope pou ou nan bilten sa a pou jodi a, Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé kase tèt tounen nan peyi Dayiti kote l sot patisipe nan 50 tièm reyinyon òdinè chèf deta ak chèf gouvènman caricom yo ki dewoule ane sa a nan peyi Sen Kits èn Nevis, kote chèf gouvènman an li te rankontre laprès nan salon diplomatik ayewopò entènasyonal Tousen Louvèti a pou te kapab bay bilan vwayaj li. Konsèy Elektoral Pwovizwa a òganize yon rankont jounen jedi 26 fevriye 2026 la ansanm ak plizyè òganizasyon nan sosyete sivil la nan lide pou kapab evalye eta avansman travay k ap fèt pou òganize eleksyon pandan Lane 2026 la, Ministè Tourism òganize yon jounen enstitisyonèl epi prezante yon bawomèt sou naratif ayisyen ak yon platfòm nimerik Ministè Touris mete sou pye. Aktivite sa ki òganize jedi 26 fevriye 2026 la nan yon otèl nan. Inisyativ 10 fevriye ki regwoupe plizyè òganizasyon sosyopolitik òganize yon mès rekyèm maten jedi 26 fevriye 2026 la nan legliz Sent Terèz ki nan komin Petyonvil. Mès sa a ki chante nan memwa tout moun ki te viktim pandan 15 dènye mwa sa yo sou gouvènman premye minis Alix Didier Fils-Aimé a. Platfòm sendikal Pcdep adrese yo avèk Premye Minis Alexis Dieu Fils-Aimé kote yo mande PM nan pou fè chanjman nan gouvènman lap dirije a, sitou Minis Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl la, Pwofesè Antoine Augustin ki gen non l site nan divès dosye malvèzasyon daprè sa responsab yo nan estrikti sendikal sa fè konnen. Se tout enfòmasyon sa yo nap gen pou n vin devlope pou ou nan bilten sa a. Ou gen enterè pou rete konekte pi gwo platfòm sa a, Tele Atlantik, pou kapab swiv bilten sa a kote n pral enfòme w sou tout sa ki te domine aktyalite. Nou retounen aprè poz la medam mesye, mèsi avèk ou menm ki toujou konekte. Pi gwo platfòm sa a, Tele Atlantik, ki toujou disponib e dispoze pou kapab enfòme w sou tout sa k ap domine aktyalite a. E avan nou rantre nan tout detay yo, n ap ankouraje w, si w potko abòne avèk nou, ou kapab tou fè sa nan moman sa a menm, abòne avèk nou, pataje videyo nou yo, kòmante, yon fason pou kapab ede platfòm sa a li menm li kontinye grandi, men tou pou kapab enfòme plis moun ki bezwen konnen. E sa ki genyen kòm enfòmasyon nan aktyalite a ann Ayiti kou aletranje. Men enfòmasyon an an detay, Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé kase tèt tounen nan peyi Dayiti jedi 26 fevriye 2026 la aprè l sot patisipe nan senkantyèm reyinyon òdinè chèf deta ak chèf gouvènman caricom yo ki dewoule nan peyi Sen Kit. N. Davis, ki kote, pandan retou li nan peyi a, li te pale avèk laprès nan salon diplomatik Ayewopò Entènasyonal Tousen Louvèti a, kote chèf gouvènman an, nan kad bilan vwayaj sa a, li mete aksan sou enpòtans konferans sila a sou plan politik, ekonomik ak sekiritè. Premye minis Alidije Fizeme fè konnen alò nan kad deklarasyon l li fè konnen yo te byen resevwa Pak Nasyonal pou Estabilite ak Òganizasyon Eleksyon yo aktè ayisyen yo siyen e daprè li inisyativ sila se yon siyal popilasyon ayisyèn nan voye bay kominote entènasyonal la konsènan angajman li anfavè stabilite e stabilite enstitisyonèl ak òganizasyon eleksyon yo nan peyi Dayiti, se sa li fè konnen. N ap pèmèt ou swiv avèk nou yon bout nan entèvansyon Premye Minis lan, Alix Didier Fils-Aimé ki te devan, ki te nan mikwo Tele Atlantik pou plis detay. M sot fè 2 jou nan St Kitts e Nevis. zile nan karayib la ki fè pati de caricom menm jan avè nou m tal nan reyinyon chèf gouvènman caricom yo senkantyèm reyinyon e rankont sa m twouve tèm sa se yon tèm ki te bon paske nou menm jodi a tou bò isi a nap aji poun ka gon ayiti ki. pwospè e ki dirab dan la sekirite. Rankont sa a, deplasman sa a te trè enpòtan sou le plan politik piske nou tout la a nou konnen ki wòl caricom te jwe e nou konnen ke gen les personnes eminentes personnes du caricom EPG nou gen moun sa yo tou ki ki te gen yon gran chita pale, ki te mete tèt yo avèk rès kominote entènasyonal la pou yo te jwenn aktè yo, pou yo te met aktè ayisyen chita ki pou n te ka vini reyisi gen cpt a. Sou plan ekonomik, li ekstrèmeman enpòtan tou paske caricom Se anpil peyi, men pi gwo peyi a anndan caricom se Ayiti e se nou k gen plis moun. Se nou ki pi gwo mache a e se nou ki gen pli gwo posibilite tou pou nou pwodui pou nou voye vann nan lòt ti zile yo. Nou pale plan sekirite, kesyon sekirite a se yon kesyon ki enterese nou tout nan Karayib la paske nou konn sitou ke jan nou konnen nan 2 dènye ane yo se ke caricom te trè trè anndan kesyon pa la pati politik, pa la gouvènman pou mennen e pou jwenn yon solisyon, yo te vrèman, vrèman kontan lè yo te tande ke nou siyen yon pak antre Ayisyen, sinyati pak nasyonal pou sekirite ak òganizasyon eleksyon yo. Nou voye yon sinyal. Nou voye yon sinyal antank Ayisyen, nou voye yon sinyal ke nou nan lapè, nou voye yon sinyal ke nou nan lastabilite. Nou voye yon sinyal bay lemonn antye ke nou ka refè l ankò, ke lè n met tèt nou ansanm, nou ka avanse. M rankontre Onorab Kenny Anthony ki se youn nan eminant pèsòn yo e nou te pale de tout kesyon Ayiti, kesyon sekirite, kesyon deplase. Paske mesye yo gen 2 zan ke yap travay sou Ayiti, sou avèk avèk Onorab Kenny Anthony ki se ansyen premye minis Sent Lisi, nou te fè de bon diskisyon. Nou te chita pale tou avèk prezidan Afreksimbank ki te vin an Ayiti deja. Yo te vin an Ayiti deja, yo te gon pwotokòl yo te kòmanse siyen avèk predesesè mwen. E mwen menm, nou bal, nou bal fè swivi a nan lespri de la continuité de l'Etat, nou bal fè swivi yo pou ke ka gen envestisman, ka gen envestisman ki fèt e lajan ki ka prete nan men Eximbank. E nou gon chita pale tou avèk delegasyon Eta Emira Arab Uni ki te la. Paske yo menm yo enterese nan Karayib la, yo enterese nan mache karibeyen an, e nou pale avè yo anpil de sou kesyon koperasyon nan sekirite, envestisman, e yon bagay ki ekstrèmeman enteresan, lojman sosyal, e gouvènans elektwonik e kontwòl fwontyè. Yo gen yon pwojè akò ki deja an jestasyon la pou n ka pou polis nasyonal la pou yo ka kore nou nan sekirite. Avèk premye minis jamayiken an, Nou fè anpil diskisyon tou e diskisyon sa yo te ale sou kesyon ankò yn fwa kesyon sekirite e jan nou konnen Jamayik te gen moun nan MMS la ki te la m te pwofite pou m remèsye l pou moun sa yo ki te vin la a e m pwofite pou m mande l tou ke lè Jamayik ap voye je sou glo a pou yo voye je nan zòn sid la pou nou tou paske yo gon marin ki ki pi bon pase pa nou an ki pi gwo pase pa nou an e pou n te di yo voye je paske pou Pou zam avèk move bagay pa antre nan peyi a. So, se koperasyon sa yo, se diskisyon sa yo ke nou fè avèk patnè yo. E La Fenlann e ki gon ki ba nou angajman de 2 milyon dola ameriken pou kesyon kriz imanitè a. Sa son bagay ki bal ede nou e nou di mèsi. Epi nou diskite envestisman koperasyon.
Nou pral pale eleksyon nan peyi a kote genyen Konsèy Elektoral Pwovizwa ki òganize yon rankont jounen jedi 26 fevriye a ansanm avèk plizyè òganizasyon nan sosyete sivil la nan lide pou kapab evalye eta avansman travay k ap fèt pou òganize eleksyon yo pandan lane 2026 la epi dyaloge ak sosyete sivil la sou kèk nouvote nan dekrè elektoral la. Nan entèvansyon li prezidan Konsèy Elektoral Pwovizwa a, Jacques Desrosiers, ki fè konnen Konsèy Elektoral la pran tout dispozisyon pou òganize eleksyon lib, enkliziv e transparan nan peyi a pandan li rekonèt fenomèn ensekirite a gen gwo konsekans sou travay enstitisyon an ap fè Pou reyalize eleksyon yo, genyen Inisyativ 10 Fevriye ki regwoupe plizyè òganizasyon sosyopolitik ki òganize yon mès rekyèm maten jedi 26 fevriye 2026 la nan legliz Sent Terèz ki twouve l nan komin Petyonvil. Mès sa chante nan memwa tout moun ki viktim pandan 15 dènye mwa sa yo sou gouvènman Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé a, Kòdonatè òganizasyon sosyopolitik Kri Nasyonal la, Léonard Jean Renaldo, ki se youn nan inisyatè aktivite sa a, lonje dwèt li sou ansyen manm konsèy konsèy prezidansyèl tranzisyon yo ak premye minis Alix Didier Fils-Aimé, daprè li menm, ki konplis nan lanmò tout moun ki viktim anba machin ensekirite ensekirite sa a e ke leta pa t fè anyen pou frennen li, ki pa t sispann mete dlo nan je popilasyon an.

Pèp ayisyen pa janm gen chans pou ke yo genyen de dirijan ki sousye de yo menm. Nou sonje yon deklarasyon premye minis lan ki te fè, lòske yo te pale, yo di, Mesye yo, nou konnen nou ta pral anvayi Lensò, poukisa ke nou pa soti la nou? Sa montre. Dirijan nou yo, yo konplis nan tout moun ki mouri anndan peyi a. Dirijan nou yo pa janm sousye yo de pèp ayisyen an. Yon lòt fwa ankò maten an, ansanm de òganizasyon. E kretyen, kretyèn, ki fè deklaratif libète plasman yo vin asiste mès sa a. Donk, nou felisite yo e nou di yo mèsi. E nou di se yon mès ki reyini tout moun. E nou kwè nou gen pastè ki ansanm avèk nou. E gen tout lòt, tout moun ki kwè nan peyi a ki prezan ansanm avèk nou. Nou kwè ke jodi a, pèp ayisyen an, li dwe konn sa, desten l nan men l. Se nou menm ki pou retire tèt nou nan sa nou ye jodi a. Nou di malerezman pou ansanm de moun ki siyen pak 1 desanm, pak kondanasyon pèp la, pak ki ankouraje dirijan mechan yo pou yo pase plis tan anndan peyi a. Men nou kwè ke jodi a, gen moun ki konsyan, gen Ayisyen ki kwè nou pa ka viv nan eta ke nou ye a. Se youn nan rezon ke nou menm, antan ke manm inisyatè inisyativ 10 fevriye 2026, nou di ansanm de moun, ansanm de Ayisyen konsekan yo, Moman li rive pou ke nou bay konsinya. Lòt enfòmasyon, Platfòm sendikal PCDEP adrese yo avèk Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé kote yo mande PM nan pou fè chanjman nan gouvènman l ap dirije a sitou Minis Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl la Pwofesè Antoine Augustin ki ta enplike nan divès dosye malvèzasyon Prezidan PCDEF lan Pwofesè Wanè Kadè ki mande lokatè Primati a pou chanje kèk manb nan Konsèy Elektoral Pwovizwa ak nan Kolektivite Teritoryal yo yon fason pou retabli sekirite k ap fasilite eleksyon òganize nan peyi a. An nou swiv devan kamera Tele Atlantik Pwofesè Wanè Kadè ki te.

Si ta vle jwenn vrèman bon rezilta, si ta vle reyisi manda l la ki gen pou etabli sekirite e fè eleksyon nan peyi a, apre sa pou ke peyi a kapab swa bat bravo pou li oubyen swa bat chalbari dèyè. Nou vle ba l kèk ti konsèy sa yo. 1, Pou Premye Minis la reyisi manda l la, fòk li ta fè yon ti pase men nan Konsèy Elektoral la, sa vle di CEC a. 1. Nonm nan t nan kò. M pap ka di chanje nèt paske se pa tout eleman yo ki konfliktyèl. Donk tout eleman iritan ki nan konsèy elektoral la, nan CEP a pou l ta chanje l. 2, Li ta dwe kontinye fè ranplasman nan meri yo paske majistra sa yo, yo pap bay anyen. Donk li ta bon pou l ta kontinye fè ranplasman a tout nivo nan peyi a. 3, Li ta dwe pase men nan diplomasi peyi a ki chaje enkonpetans ak imoralite pou ke peyi etranje ta sispann fè pase nou nan rizib paske nou vrèman dwòl an se sans. 4, Premye Minis lan ta dwe rekondui kontra ke gouvèneman an te genyen avèk yon konpayi nan Florid pou l te pase tout konntenè k ap rantre an Ayiti anba anparèy skanè. pou gade si yo pa gen zam ak minisyon ladan yo. Nou pa wè pou ki rezon gouvènman an t anile kontra a. Èske se pa t on pòt ouvèt yo te fè pou ke peyi a kapab anvayi ak zam, apre sa pou yo di y ap vin ede nou, y ap voye mèsenè vin touye bandi pou nou, alò ke se yo k kreye bandi a? E senkyèmman, Premye minis lan ta dwe. Dekrete eta dijans yon fason pou l fouye tout kay, tout machin ki sispèk pou n ka konnen, pou n kapab debarase peyi a de afè zam ak minisyon. Senkyèmman, Premye Minis la ta dwe mete kò l tèt frèt pou l asire yon siveyans akri, yon siveyans global sou fwontyè nou yo avèk dwòn.

Lòt enfòmasyon, gen Barthelmy Elize ki se youn nan dirijan platfòm sendikal PCDEP ki kesyone moralite aktyèl minis edikasyon an pwofesè Antoine Augustin li estime ki gen non l site nan divès eskandal pandan prezans li nan tèt ministè sa. Sendikalis la kritike minis lan akoz li pa bay sipò ak yon kantite lekòl ki te sibi Zak vyolans fas ak fenomèn ensekirite a. Nan sans sa a, PCDEP egzije revokasyon minis Antoine Augustin san pèdi tan nan tèt ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl. Batelmy Elize ap pote plis presizyon devan kamera Tele Atlantik.
Platfòm sendikal PCF ki gen pou objektif pou ke li defann lekòl d'une manière générale e sou baz sa a se sa k fè maten an nou la pou ke nou pale de l'éducation. L'éducation.

Moral. N ap mande kòman yon ministre ki epengle nan kesyon de vyòl, kòman minis sa fè nan tèt ministè edikasyon nasyonal ki se yon ministè de valè, ki se yon ministè ki ap okipe de edikasyon. Seli ki administre le ministè de edikasyon nasyonal. doit être un homme moral, doit être un homme intègre. Sou baz sa a, n ap mande pou ke yo retire minis lan nan tèt Ministè Edikasyon Nasyonal. Pou ki sa? Premyèman, nou raple nou ke le Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé, Li te mande pou ke Minis Antoine Augustin pou ke li te sibvansyone lekòl ki te viktim yo de ak banditism yo. Nou raple n de sa. Lekòl ki nan Pak a Foufèy, lekòl ki sou Dèlma yo, lekòl sa yo bandi yo piye yo, yo boule yo. Jiska sèt prezant minit kote ke n ap pale la, gen lekòl ki toujou anba tant. Gen menm lekòl leta ki anba tant. Minis edikasyon nasyonal la pa fè anyen pou lekòl sa yo, li pa sibvansyone yo. C'est un piètre.
C'est un piètre.
C'est un nul. Un minus.
Sa vin fè fè nou konprann ke le le ministre de l'Education nationale Antoine Augustin n'a pas de coeur. Se pa yon humain. E nou te ka menm di. Un féroce préjugé lui ravit le souvenir de ses origines. N ap mande èske misye sonje kote ke li soti? Èske misye raple ke li soti nan Mas la? Paske si misye te sonje ke li sot nan Mas la, li t ap konnen fòk ke li ankadre lekòl yo.
Genyen Patrick Saint-Georges ki se manb platfòm sendikal PCDEP ki soulinye gwo konsekans li di fenomèn ensekirite a genyen sou fonksyònman sistèm edikatif la an Ayiti. Nan sans sa a li mande otorite yo degaje yo kou mèt Janjak pou rezoud pwoblèm ensekirite a pou lekòl kapab fonksyone kòm sa dwa. Patrick Saint Georges te devan kamera Télé Atlantique. M ap mande Premye Minis lan poukisa yo kanpe sou kesyon sekirite a. Operasyon k ap mennen yo, poukisa yo kanpe sou li? Mesye Dèf mande. Pou gen bon lekòl nan anndan peyi a, fòk gen sekirite. Tout lekòl Kafou fè yo deyò. Yo deyò. Kiyès ki kenbe yo deyò? Mesye Ogisten. Li genyen FNE ki gon direktè ladan l. Te gon pwogram direktè a vante kòmanse. Lè yo vini direktè a kanpe. Sou lòd kiyès li kanpe l? Sou minis ki dekriye a. Mesye Augustin, minis kadejakè a. M ap mande direktè FNE a, lekòl Kafoufèy yo, lekòl Ba Dèlma yo, yo deyò toujou? Dola senkant w ap ramase a, dola senkant k ap rantre chak segond nan FNE, se pa pou ou l ye, se pou pèp la l ye. Bay lekòl yo dola senkant lan pou ke yo retounen lan lokal yo. Pa okipe Augustin ki son minis kadejakè. Se pa mwen ki di l, se avoka viktim nan ki di l. M ap mande premye minis lan, lè w retounen la, premye moun pou w mete ayè limojé se mesye Augustin. W ap gade si gen etik oubyen moralite. Mesye sa a pa ta dwe la. Ministè debaz la, ministè poumon sosyete a, se ministè edikasyon nasyonal sou. Jounen jodi a, se li menm ki gon minis kadejakè sou li. Pil timoun ki nan lekòl yo, ou di pwofesè yo fè kadejak sou yo tou. Ou di direktè yo fè kadejak sou yo paske minis lan answa son kadejakè.
Li pa yon modèl pou nou. Donk nou di, mezanmi, sosyete a pa ka rive la a. Bay Ayiti yon chans, mete Augustin de kote pou ke sosyete a kapab ale vè lavan. Mèsi. Se Jean Patrick Saint Georges, Vis Prezidan PCDEF.
Se sou nòt sa a nou mete yon bout nan bilten enfòmasyon sa a sou pi gwo platfòm moman an Tele Atlantik. Mèsi avèk ou menm ki t ap swiv nou. E avan nou ale, n ap mande w si ou potko abòne avèk nou, ebyen ou kapab tou pwofite fè sa kounye a. Abòne avèk nou, ede nou pataje videyo nou yo, kòmante, pataje yon fason pou kapab pèmèt chanèl sa a li menm li kontinye grandi Men pou kapab kontinye enfòme plis moun ki swete genyen enfòmasyon k ap domine aktyalite a. Mèsi avèk ou menm pou te pote enfòmasyon yo ba ou. Se te mwen menm Smith Jacques, pwodiksyon Maxo Joseph. Babay tout moun, randevou pou yon lòt paj enfòmasyon sou pi gwo platfòm sa a, Tele Atlantik. Se te yon plezi.